Nan Som chapit premye, Labib ban nou youn nan pi gwo sekrè lavi lòm. Li di nou, Lòm è kòm un arbre. Si lòm li menm jan avèk yon pyebwa, yon pyebwa pou l leve, pou l grandi, pou l bay fwi, pou l bay rezilta, li depann de nan ki anviwònman li plase. Se sa. ap fè, gen pyebwa ki leve nan montay, gen pyebwa ki leve nan plenn, gen pyebwa ki leve nan vale, gen pyebwa ki leve kote k gen anpil dlo, gen pyebwa ki leve kote k pa bay anpil dlo. Poukisa? Paske chak tip de pyebwa, yo gon anviwònman ki adapte a yo menm, kote yo kapab rive grandi, kote yo kapab rive bay, pran matirite e rive bay rezilta ke yo dwe bay. Se menm bagay la pou tout òm, paske Labib nou di lòm è kòm un arbre. Ebyen, si lòm è kòm un arbre, gen anviwònman ke w ye. Anviwònman sa, si l pa yon anviwònman ki adapte ak moun ou ye a, ak vizyon ke w genyen, ak valè ke w genyen, ak kote w vle ale, ou mèt deplwaye tout efò w te deplwaye. Ou mèt deplwaye tout efò w te deplwaye. Ou mèt fè tout sa ke w fè. Ou pap janm rive pwodwi nan anviwònman sa a paske anviwònman sa a se yon anviwònman ki ostil ak ou menm. Jezi Kris te konn sa byen. Se sa k fè, w ap wè, nan parabòl li bay ki se parabòl semè an, li montre ke moun ki soti k ap. Simen an, li simen bon grenn, sètadi plant lan te bon. Men sa k fè rezilta yo diferan? Li diferan parapò a anviwònman yo te tonbe a. Gen grenn ki tonbe bò chemen, li bay yon rezilta. Gen grenn ki tonbe pami wòch, li bay yon rezilta. Gen grenn ki tonbe pami pikan, li bay yon rezilta. Gen grenn ki tonbe pami bon tè. li bay yon rezilta. Anviwònman ou kapab yon twòn pou leve yo e kapab tou yon simityè pou antere yo. Ban m redi l pou ou ankò. Anviwònman ou kapab yon twòn pou leve yo e kapab yon simityè pou antere yo. Se sa k fè, tout moun ki pa konprann enfliyans anviwònman l gen sou li, ki pa konprann, ke anviwònman l fòk li fon jan pou l rive donte anviwònman, pou l rive gen kontwòl anviwònman, pou l kapab rive adapte l a anviwònman pou l bay rezilta, w ap toujou fristre. Paske w ap wè, ou fè anpil efò, men rezilta w yo mèg. Pandan n ap etidye lidèchip de Jezi Kris, jodi a nou vle etidye. Kòman Jezi Kris li te jere anviwònman sosyal li, sa vle di, moun ki bò kote l, kòman l te kategorize yo? Jezi pa t annik pran moun lefètke l se Pitit Bondye, li pran nenpòt ki moun, li mete yo nan nenpòt ki pòs, li ba yo nenpòt ki enfliyans, nenpòt aksè nan lavi l. Non, non, non, non! Menm apot yo. La Bible di, se lè Jezi Kris pral mouri, Jezi Kris di yo, je ne vous appelle plus serviteur, maintenant je vous appelle ami. Sa vle di, moun sa yo yo gitan pase yon pakèt egzamen nan men Jezi. Jezi peze yo, li wè kisa yo ye, kisa yo ka bay, e kisa yo kapab. pote nan lavi l, nan ministè li, epi li di, ok, piske nou pase egzamen sa yo, kounye a m ka retire nou nan kategori sèvitè, mwen ka mete nou nan kategori zanmi, paske nou pase egzamen yo. Anviwònman w li primòdyal pou ou menm. Pandan n ap etidye lavi e n ap gade ministè Jezi Kris, nou wè genyen twa gran tip danviwònman. Premye tip anviwònman an se yon anviwònman ki pa bezwen ou. Gen de rezon ki ka fè yo pa bezwen ou. Premye bagay ki ka fè yo pa bezwen ou se paske yo pa konn valè ou, yo pa valorize ou, yo pa konn egzakteman kisa w ye e kisa w ka. bay. Dezyèm bagay ki ka fè anviwònman sa pa valorize w, se paske gen anpil lòt moun ki menm jan avè w, ki pi bon pase w lan sa w ap fè a, e yo jwenn lòt moun sa yo fasilman. Piske, enbyen, tout sa ke w jwenn tout kote, li pa gen valè, enbyen lefètke ou menm, ou se yonn pami pakèt sa k genyen yo, E sa gen yo souvan yo pi bon pase w, epi anviwònman sa li pa ba w valè, anviwònman sa pa bezwen w, paske li fasil pou yo jwenn sa y ap chèche a nan yon lòt moun. Hum. Kisa pou w fè parapò ak anviwònman sa yo? Anviwònman sa a se anviwònman nou ka rele anviwònman Nazarèt. Anviwònman Nazarèt. Se anviwònman kote Jezi Kris te leve. Lefètke Jezi Kris te leve la, lè Jezi Kris kòmanse manifeste la glwa de Dye, la sajès de Dye, tout moun kòmanse ap di, Kote misye jwenn pawòl sa yo l ap di la a? Èske misye se pa li menm ki leve l la a pami nou? Hum! E pa nèg ki se pitit Mari, ki se pitit Jozèf lan, k ap vin di l se Pitit Bondye, etsetera? Anviwònman Nazarèt te rejte Jezi Kris paske Jezi Kris te leve nan.

ke ou fèt. Li pèmèt ke ou grandi, men li fikse yon limit a ou menm. Li di men ki kote l dakò ke w rive. Li pa pèmèt ou rive pi lwen. Sètadi, depi ou rive nan anviwònman sa a, ou vle ale pli wo, menm anviwònman sa a ap leve pou konbat ou, paske anviwònman sa a, li pa dakò moun rive nan nivo sa a. Li pa dakò moun depase bar sa a. Li pa dakò moun depase limit sa a. Ebyen, gen de moun toutotan ke w ap fonksyone, w ap fonksyone lan menm, lan pi ba nivo aa pase l, genyen ki ka sipòte w rive lan menm nivo avè yo. Men toutotan ke ou rive lan yon kote ou vle depase sa y ap fè, ou vle parèt yon lòt fason, anviwònman sa a ap leve pou konbat ou. Ebyen, Jezi Kris souvan te twouve l lan jan de sitiyasyon sa yo. Anviwònman sa nou ka gade l menm jan avèk anviwònman sakrifikatè yo, menm jan avèk anviwònman Sadiseyen yo. Labib di, Gen yon lè, yo kòmanse pè Jezi Kris, yo kòmanse konbat li paske l kòmanse twò popilè, paske twòp moun kòmanse ap suiv li, paske twòp moun kòmanse kwè nan li. Yo di piske tout moun ap kwè nan li konsa, e nou menm, sa y ap fè avè nou, yo p ap chèche nou ankò. Donk anviwònman sa vin konsidere w tankou yon rival, paske nivo w ap pran an, li pè pou ke mentnan l pa vin gen rarte moun, pou ke moun pa chèche l ankò, tandike nou tout nou gen plas nou, nou tout gen posiblite pou Bondye itilize nou tout. Sa Jezi Kris te fè avèk anviwònman sa. Jezi Kris te toujou mefye l de anviwònman sa yo. Se sa k fè Jezi Kris te di, Gardez-vous du levain des Pharisiens. Kris te di mesye yo, Mefye nou de anviwònman sa a, mefye nou paske se yon anviwònman k ap chèche toufe nou, menteni nou lan yon nivo, lan nivo konvansyonèl lan, lan nivo konvansyonèl lan, lan nivo ki defini an. Yo tou defini. Gen de moun depi l gade w. Li tou ba w yon kategori, li tou klase w yon kote nan tèt li. Li tou di, a, misye men kote l ka rive, misye men kisa l ka fè. Men yn fwa ou menm, ou kòmanse e, e, di fòk mwen ale pi lwen, ou kòmanse enpoze yon lòt imaj ke yo pa t a, yo pa t atann. Yo twouve Ebyen ou vin gon ògèy, ou vin vle ale pi lwen, paske yo te tou plase w lan yon kategori, yo te tou plase men ki kote yo panse w ap rive. Donk, dezyèm anviwònman sa, kòman Jezi Kris te ye pa rapò a li menm? Jezi Kris te trè pridan, e Jezi Kris di, se pou nou gade nou de anviwònman sa yo, se pou nou veye, paske nan anviwònman sa yo ka mouri, nan anviwònman sa yo ka anpwazonnen w, nan anviwònman sa yo ka fizye w, anviwònman sa yo ka mete pyèj pou ou, paske se yon anviwònman ki pa dakò ou ale pi lwen pase yo, swa ou toujou rete anba yo, pi ba yo, oubyen yo ka sipòte nan limit maksimòm ke ou rive menm nivo avè yo, men yo pa dakò ou ale pi lwen. Genben yon pati pyebwa w ap wè ki leve nan yon pati anviwònman. E vre anviwònman an pèmèt yo leve, men yo leve yo pa janm bay fwi. Genben moun ki konn wè de pye mango, pye mango, di pye mango sa la depi dizan, depi ventan, li pa janm donnen pyebwa a, leve se vre men l pa janm donnen anviwònman an pèmèt ou leve se vre men gen yon limit li pa pèmèt ou ale. Twazyèm anviwònman an se yon anviwònman ki pwopis, ki adapte a tip de moun ke w ye a, pèmèt ou, ki ofri w posiblite pou w grandi, pou w deplwaye w, pou w manifeste sa w ye a. Ebyen, anviwònman sa a, se anviwònman kote Jezi Kris te valorize, kote Jezi Kris yo te rekonèt kilès li ye. Ban m pran yon egzanp ansanm avèk ou. Jezi Kris ap sòti byen lwen pou l depase konbyen vilaj, konbyen vil, li fè konbyen jou l ap mache, pandan ke L ap sote de moun ki malad, l ap sote de moun k ap trepase, l ap sote de moun li jwenn yo pral antere, fikse je l yon sèl kote. Ki kote l prale? Li prale kay Laza, li pral resisite Laza. E lè l rive, malgre l jwenn Laza te gen kat jou depi l te mouri, li fè yon fason kanmenm li resisite Laza. Ebyen, al gade ki konpòteman moun yo te genyen. Vizavi de li menm, kòman Jezi Kris te respekte lakay Laza? Se poukwa, Laza li te klase lan kategori zanmi Jezi. Se sa k fè yo te di Jezi Kris, Celui que tu aimes, ton ami est malade. Sètadi, se yon anviwònman ki renmen w. Se yon anviwònman ki envesti lan ou menm. Se yon anviwònman k ap pwoteje w. Se anviwònman k ap gade w. Se anviwònman ki konnen ki enpòtans ou genyen pou yo e yo ap veye sou ou, y ap pwoteje w, y ap envesti pou w kapab bay maksimòm sa w ye a. Lè Jezi Kris rive, gade kòman gen yon sè k ap prepare manje pou Jezi Kris, gen yon lòt ki chita nan pye l ki pa janm deplase ditou, l ap tande ansèyman Jezi Kris, sèke sa Jezi Kris ap di a, li enpòtan pou li menm. Paske, anviwònman sa a Se te yon anviwònman pwopis pou laglwa de Dye manifeste, e youn nan pi gwo rezireksyon ki pase apre rezireksyon Jezi Kris lan se rezireksyon Laza a. Labib di, Katre jou apre, Jezi Kris fè mirak kanmenm, tandike Labib di a Nazarèt li te eseye, men l pa t rive. Poukisa? Paske se te yon anviwònman ki ostil. Ou dwe. Envesti nan anviwònman ou. Ou dwe konstwi anviwònman ou. Lè w gen kote w vle ale, moun ki avè w yo, anviwònman sosyal ou, ou dwe konstwi yo, ou dwe bati yo, ou dwe envesti nan yo. Paske yo se pwoteksyon w, yo se miray ki anviwone w. Donk, Si moun sa yo ou pa envesti nan yo, ou pa fòme yo, ou vin yon moun ki vilnerab. Gen dimansyon ou vin pran, imedyatman ke w vin pran dimansyon sa, fò w ede anviwònman, moun ki dirèk, moun ki konekte avè w, pou yo monte nan anviwònman sa tou, pou yo monte nan konfyans, pou yo monte nan konesans, pou yo monte nan kapasite, pou yo monte nan mwayen ekonomik, etc. Poukisa? Paske se yo menm ki pwoteksyon w, se yo menm ki kapab livre w, se yo menm ki kapab gade w, etsetera. M konnen w pral di yo Bondye avè w, depi Bondye avè w, ou pa bezwen moun, w ap gentan konnen. Se sa k fè, fòk ou envesti nan anviwònman w paske anviwònman w li kapab yon eskalye pou w moute, li kapab tou yon tonbo pou antere w. Pa egzanp, gen dimansyon w vin pran, gen nivo w vin pran, anviwònman w pa ka pale nenpòt fason ankò, paske depi yo di moun sa a se moun k ap mache a entèl wi, akoz de moun sa a w vin diskredite. Donk anviwònman w lè l ap pale, lè l ap aji, fòk li aji yon fason ki koyeran avèk kiyès ou ye, avèk kisa w ap fè, avèk kisa w ap di, pou ke atravè anviwònman w yo pa vin kote pou yo pyeje w, Yo pa jwenn kote pou yo akize w, yo pa jwenn kote pou yo detwi w, paske anviwònman w li vin tankou yon miray ki pwoteje w.